Ayibobo Ayibobo Ayibobo Ayibobo Ayibobo E mwen swete nou la byenveni nan non zansèt yo, nan non lwa ginen yo, nan non gran mistè la ki se prensip lavi a. E mwen fè li avèk tout kè m. E mwen di nou byenveni a nou lè byenveni. Nou lakay nou, e depi ke nou rasanble la a ansanm, espas la pa pou pèsonn. Se espas nou ki la a de manyè solidè, de manyè fratènèl. E jodi a, mwen vini avèk yon dokiman. Nou pral eseye fè yon pwen de repè la dsu pou mwen nou menm. Kote espas je pa nou an li ye? Pou n wè kòman lavi a fonksyone, pou n wè kòman nou menm nou ka al chèche tou nan prensip lavi a, nan egzistans la, sa ke nou ka al chèche. Pa gen anyen ki limite a nou. Pa gen anyen ke nou vle nou pap ka jwenn. Se nou ki ka deside kisa nou vle. Menm jan nou wè yè, Ekip foutbòl la te deside repote laviktwa. Ou di ou wè l te gen le goût de la victoire. Pa gen pèsonn si yo te pèdi tout ki kab anpeche yo viktwa la. Ou konprann? Tout gran ekip k ap pale yo, se paske yo fè efò ki fo. Yo anplwaye lè metòd, la disiplin ki fo. Tout peyi ki evolye yo, k ap fè bèl bagay yo, yo anplwaye lè metòd, lè prensip e la disiplin ki fo pou le siksè. Donk, se pa ni yon lwa, ni Bondye, ni yon sikonstans byenfezan ki fè ke Lachin toupuisan. Se le prensip. Nan prensip sa a, Etazini mache ladan l, Lafrans mache ladan l, penenpòt konpòteman atitid de Lafrans, li mache nan prensip pa l. Paske Lafrans, mwen menm men kijan m wè filozofi Lafrans. Mwen kwè gen anpil nan nou ki wè fim ou seri sa yo rele Arsène Lupin. Arsène Lupin C'est le plus grand des voleurs Et pourtant c'est un gentleman Il prend des oeuvres de valeurs Et puis vous laisse des fleurs C'est ça un gentleman Hein C'est ça Arsène Lupin Ebyen la France fonksyòn nan filozofi l, nan konsèp lavi li, kòm Arsène Lupin. L ap pran tou sa w gen, epi l ap depoze yon bèl flè pou ou. W ap menm wè lè l pran l lan. Donk sa se Lafrans. Mentnan, se ou menm ki konnen, èske w ap mete sistèm sekiritè lakay ou, sistèm dalam, sis, tout mwayen posib pou anpeche volè antre, ke se lanwi, ke se lejou? M pral nan liv lan. Sa se yon liv ke mwen achte li an 94. Se yon raben jwif a Monreyal ki ekri l an 94. Menm sòti liv lan sòti, m al achte l. Depi lè a, m toujou mete l a la pòte de la men. M pa bezwen raben jwif lan pou m viv. Li pa konnen m, mwen pa konnen l. Men sèl bagay, li toujou bon lè w gade lòt bò kloti lan, lòt bò dlafwontyè pou vwa kès ki koz la siksè dèzot. Men sa ke yo di nan liv lan. Nan chapit premye a, lakreyasyon, Yo menm yo rele l, yo di l Bereshit nan lang pa yo. Latora, sa vle di Lansyen Testaman, sa se liv pa yo. Chinwa a gen liv pa l. Endou a gen liv pa l. Chak pèp sou latè gen liv pa yo. E se nan liv pa w la pou w rete, pou w egziste.

Kèl pèp? Pèp Dizrayèl. E pa gen konfizyon la, yo menm yo klè. Nou menm nou konn al naje nan konfizyon. Nou al naje nan konfizyon, n ap naje tou nan letoupman. Men yo menm yo klè. Afime ke lentansyon di Kreyatè etè de pwouve o pèp Dizrayèl

Kesyon sa n ap poze tèt nou la a, kiyès ki ka oze di, Men mwen, men sa Bondye di m fè, men kòman m ap fè l, Bondye pa m nan? Nou toujou pè pale dirèkteman, klè avèk nou menm. Nou toujou ap di, Bay referans entèl, entèl entèl di, entèl entèl di. Nou poko janm ka oze pale pa nou menm, paske nou poko janm kapab viv pa nou menm. Paske eksperyans, sa yo rele matirite, matirite epwouve a, sa nou viv la, nan cheminman pa nou, nou poko janm ka mete l an evidans devan nou pou l mennen nou kote nou prale a. Se kòmsi enèji zansèt yo nou gaspiye l, nou mete yo de kote. E gen yon bagay ankò yo di, m ap kontinye, m ap pran yon lòt paj, la m nan paj 19, la m pral nan paj 42, men sa yo di, M pral kanpe ak liv la wi. Un homme qui cherche ailleurs ce qu'il peut trouver à côté ne mérite pas qu'on lui accorde toute l'attention requise. Yon moun k ap toumante kò l, al chache sa l bezwen ailleurs, li pa pran nan li, li pa pran nan lakote l genyen nan, moun sa a, li pa egziste. moun sa a pa pòte atansyon a li. Ki sa pou moun pote ba ou pou l vin di w ke men sa Bondye di? Pa gen moun ki ka vin di w men sa Bondye di. Anplis, pou n aksepte ke de mesaje, de pwofèt etranje swadizan vin di nou men sa Bondye di, epi nou mete nou alekout de yo menm. Si Bondye gon pawòl pou l di, la vin di l avèk nou. Men m twouve Bondye sa trè awogan pou lap voye de pretansye, de predatè vin di nou men kòman pou n viv. E tandiske Bondye fè respè li, li pa janm di sourit lan kòman pou l viv a chat la, ni chat la kòman pou l viv a sourit lan. Li konnen yo respekte le principe de la predation. Chak konn kòman pou yo devlope sistèm de defans yo pou yo surviv. M pa kwè ke yon le chat peut convertir la souris ou le rat dans sa religion. Li pa posib. La nature ne ment pas. Sof pou les aliene, pou les kolonize idolatre. Nou menm nou pap pran sa nan men pèsonn. Bondye ki nan nou an, se li nap viv. Vodou ki nou an, se li nap viv. Afrik ki nou menm nan, se li nap viv. Nou sòm lafrik, epi Bondye k nan nou an ki fè nou se Bondye, nou se Bondye nan Bondye. Donk. Nou ka al pi lwen, se pou montre ke moun yo konnen yo menm, liv ki nan men yo a kòm gid lan, se liv pa yo. Gen Ayisyen ki konnen le Petit Livre Rouge de Mao Tse Tung ke tout lòt bagay wi, ke liv pa yo. E poutan nèg la li fè etid, li se entèlektyèl, ant parantèz, li devlope yon pakèt konesans, Men l pa fouti ba tèt li dwa a la pawòl. Li pral di w Mao Tse te di, entèl te di, entèl te di, tèl fransè te di, tèl flozòf te di, men ou menm kisa w di?
Kisa w gen pou di ou menm? E poutan, nan sa n ap viv lan, toulèjou, li pale pou nou. Reyalite a pale pou nou, men nou menm nou pa oze ale sa pou n fè a la. Se sa k fè nou di ke sa ki enpòtan pou nou se devan Badji a. Se li ki sakre pou nou. E devan Badji a, se paske nou drese l. E lè n pa drese devan Badji a, se nou menm menm ki Badji a. Badji a sakre, men nou sakre tou. Paske chak pa nou fè nan lari a, se Badji a k ap pwomennen. Nou konn wè machann pistach kap vann pistach, men bèl pistach, enben nou menm se konsa nap mache nan lari a tou, men bèl badji, men bèl badji, men bèl badji. Se nou k badji a. E nou di, devan badji a, se la nou depoze, se la nou ranmase pwoblèm nou. Nou depoze pwoblèm, nou ranmase sa ki bon pou nou. Se sa badji a la pou sa. La di ke l pèmèt nou medite, li pèmèt nou panse, li pèmèt nou repanse nou, li panse nou, li pèmèt nou reyajiste nou pou nou konn ki kote nou prale. Pase trankilite nou bezwen an pou mantal la kapab e al chèche imajinè la se la devan Baja nan sakre a. E pa gen anyen ki nouvo sou latè. Tout lòt pèp yo fè li dan le respè de lè zansèt. E nou wè nou menm nou pran difikilte pou nou respekte zansèt nou yo. Lè m di nou menm nan, m pa di nou menm ki chita la a non, e nou menm ki chita la a nou deja nan demach lan. Nou deja nou menm deja. Men n ap pale pou frè ak sè nou yo k ap viv nan le tourman. Se sa k fè nou ap gade nou e Ayiti nan tourman, Afrik la nan tourman, men nou konn ki koz ki fè yo nan tourman. Tan ke yo pa tounen devan Badji a, y ap toujou toumante. Sa gen dwa pran yo 300 zan ankò, sa gen dwa pran yo 7000 an ankò. E pou m fini, m t ap pale ak yon zanmi yè k ap di m konsa ke, E se la chine ki tou pwisan, la chine se si, la chine se la, e la chine ka sove ayiti, li gon envestisman pou ayiti, m di misye tande byen, tande byen, nou sibi, nou sibi domestikasyon loksidan kretyen, kounye a nap prepare nou mantalman pou nal sibi la chine, men sa n vin fè sou latè la? Hein? Sa vle di ke genlè nati nou menm se domestik. Konprann? E m poko janm wè ke yon ravèt ki fè basès devan poul. Menm lè poul la ap vale l li rete ravèt. Konprann? Donk sa vle di ke mantalman moun yo ap prepare yo pou y al fè domestisite devan Lachin, e genyen k ap prepare moun pou y al fè menm bagay la tou devan Larisi, men yo konn pa di kòman grandè m ye, grandè dam nan. E poutan lè l prezante devan yo viv li wi. E gen yon eleman k ekri la sou Facebook lan yè, li di konsa ke se premye fwa Tout pèp ayisyen an kontan an menm tan dan la jwa avèk viktwa la. Sa vle di ke ou wè lè yon moun pote yon viktwa se yon bagay ki ekstwòdinè, se yon bagay ki gloriyez lè w pote yon viktwa. Ebyen nou ka pote viktwa sa a dan tou lè nivo, materyèl, ekonomik, espirityèl, relijyez. Ou konprann? Dan tout aspè yo nou ka pote viktwa sa a. Paske nou pa limite nan anyen. Ayibobo. Men lè sa a fò n sispann sèvi devan otèl etranje. Nou pa gen anyen ak etranje a. M poko janm wè yon chat kap viv lap panse a sourit ak rat. Li viv vi l. Sourit la lè lap viv li pa panse a chat la. Sourit lan viv vi li. Men jou li rankontre ak chat la li konn sa poul fè. Donk sa vle di ke nou pa oblije pote lènmi nan nou. Nou pa bezwen ènmi nan mantal nou. Nou fè pab òganize vi nou poun viv byen.

Ayibobo. Pèsonn pa ka ban m lòd. Nan non Ginen yo. Nan non zansèt yo. Nan non sa m pote a. Nan non mwen menm. Sa. Tout pwisan. Non tout. puissant. Vatican pagen anyen lka dim la humm paske li tou puissant li vin tounen le centre de la terre le centre de l'univers yon imam pagen anyen lka dim li pa konnen li se wèl wèl ou konprann.